Bonjou bonswa tout moun Sa pral depan de a lè ke wap gade video sa Tout moun te konnen ke Doktè an te parèt, li te fè yon jès ki vle di lanmò, ki vle di ke moun nan mouri, ke l pa vivan ankò. Ebyen, mezanmi timoun, tout sa ke nou te wè a, se te yon vizyon ke Peter t ap fè, si tout fwa Jenny ta mouri, ki jan ke l ap santi l. Ebyen, apre vizyon an timoun, Peter te di, li pa dakò, Pou l fè kitaj lan timoun l ap oblije kenbe timoun nan li pap dakò pou Jenny jete timoun nan l ap pran fòs l ap pran manble timoun pou l kapab jere sa k ap jere a. Sanble timoun di nou abone timoun yo pa vle fòk nou abone fòk nou like fòk nou kite yon kòmantè paske travay la kap fèt la timoun son trè trè bèl travay li ye son travay ki ki trè ki resan anpil ki gen yon trè bèl imaj ehe ki gen anpil bèl fanatik ki gen anpil bèl atis aktris timoun fòk nou kapab abone ebyen Liliane te kouche lap dòmi kote li tap fè vizyon avèk sa ke. Lovely te di lan ke Lovely te fèl konnen ke li ansent pou Elio. Elio te fèl yon pwomès kote Elio te fèl konnen ke lap achte yon machin ba li. Elio te met telefòn li atè li sonel li fè konnen ke telefòn sa vann 80 mil dola. Ebyen Lovely te pran lan kou a timoun li te oblije bay Elio yon frape depi menm jou kel te wèl la. Ebyen Liliane santi kel pa anfòm li pa nòmal.

avèk tout madanm li timoun yap pale timoun ti panchòt voye madanm li al fè manje pou li madanm li fè konnen ke 500 goud paka fè manje ebyen timoun sa 500 goud ka fè m ta renmen nou kite yon kòmantè pou nou di m kijan de manje 500 goud kapab fè m ta renmen nou kite yon kòmantè hen pou nou di mwen kijan de manje 500 goud kapab fè ebyen nan pale nan pale nan pale madan ti panchòt fè ti panchòt konnen ke.

Mezanmi timoun nou abòne fanatik serye yo fanatik fidèl yo nou abòne timoun nou abòne gade timoun pran yon telefòn nan nan men nou gad sou bò dwat nap wè yon ti siy ki make abòne li wouj klike sou li lap vin gri peze sou ti klòch notifikasyon an timoun chak lè videyo yo lage nap jwenn li san ke nou pa al chèche yo ebyen kisak pase la James fè Liliane konnen ke.

Jenny nan salon ap fè ti romans, Elio te fache. Elio di li pa ka pa la pou tout bagay sa yo ap fèt. Ui ti fi a tou ansent bagay sa ui Peter fè wi m konnen li ansent men se pou ou li ansent Elio fache li di apa nap fè konplo sou mwen pou nap dil li ansent pou mwen ebyen Peter pa gen oken respè pou Elio Jenny pa gen oken respè pou Elio rezon paske yo toujou diw sa. Depi w antò, menm yon ti bebe ka bat ou. Menm yon ti bebe ka antre nan santiman w. Depi ke w antò, depi ke w ap fè yon seri de bagay lèd, menm yon ti bebe ka vekse w jan l vle. Paske w gentan antò, depi w antò w ap fè jan de bagay sal sa yo, ou parèt san valè devan kèlkeswa moun ke li a. Ebyen se sa k rive Eliola. Pitit Elio pa gen oken respè pou li akoz de sa. Jenny pa gen oken respè pou Elio akoz de sa timoun. Ebyen Elio te oblije fè yon sòti pou l kapab fon chita pou l reflechi timoun paske l pa ka konprann sa k ap fèt la. Ebyen timoun men sa k vin pase la nan sèn sa ke n ap gade a la. Lucia vin fè Wid konnen ke li ansent pou li. Wid fè Lucia konnen ou kapab gen tout bagay. Ou ka gen tout pwoblèm. Men se pa ansent paske mwen boo ka fè pitit zen mare nan vant Lucia timoun bagay la melanje pou Lucia timoun dyèl la kòmanse rèd nan men Lucia timoun Ebyen men sak vin pase la Liliane vin kote Elio li fè Elio konnen mwen konn tout verite de sa kap pale yo gen yon lovely ki fèm konnen li ansent pou ou Elio fèl pa konn kiyès lovely sa li pa konn lovely sa ni an pent ni an penti Liliane di eske Jenny pa ansent pou ou Elio di non lovely pa Jenny pa ansent pou li se pou ti gason nan Jenny ansent men li pa bezwen gen pwoblèm kòm se pou ti gason nan Jenny ansent lap pran responsablite l lap okipe Jenny nòmalman men lovely a li menm li pa rekonèt lovely a li pa konn kiyès ki lovely a sanble se Alix ki fè konplo l

Eske se verite poul kapab defann ou paskel renmen w anpil depi ke ou bal verite lap defann ou lap fè tout sak depan de li poul defann ou sa vle di se lè ou gen yon bon fanm sa se lè ou gen yon bon fanm yon moun ki renmen w tout bon vre depi moun nan prè poul fè tout sakrifis pou ou moun nan renmen w ebyen Elio chwazi bay Liliane verite timoun. Li fè Liliane konnen Vrèman vre Jenny ansent pou li Paske lè Jenny te fenk vini an li pat konn si Jenny te pitit li 1 E dezyèmman Jenny te antre nan chanm li jan Jenny jan li te wè Jenny jan li te sesi jan li te sela Ebyen li te oblije kouche Jenny men li pa janm fè konnen ke si se fòse li te fòse Jenny Ebyen lèl fin di sa timoun Li di Lovely a tou li menm wi Lovely ansent pou li tou Men li e Jenny an se pa fòt li ki rann Jenny ansent pou li ti moun. Li pat konnen si Jenny te pitit Lovely e Liliane. E tout pwoblèm yo la m premyeman m pap bay m pap bay e Elio tò paske Jenny

ki pat dwe sipoze fè yon bagay konsa voye pwòp pitit ou al travay kay yon nèg ke w renmen e menm si se te yon zanmi w ke w te voye admèt ke tout sa te kapab fèt paske nèg la se gason ke l ye men kadejak la pa ladan l men li tap toujou gen yon santiman pou li tap toujou anvi kouche l sitou si nèg la se yon vakabon li pa yon bon moun ebyen mezanmi. Ti pòchòt pèdi fanm nan se James ki pran fanm nan nan men ti pòchòt James pran fanm nan nan men ti pòchòt bagay yo melanje ti pòchòt pèdi fanm nan ebyen Elliot ap pale ansanm avèk Peter li fè Peter konnen ke map voye w al pase yon mwa vakans men fò Jenny rete men se Liliane ki te mande Elliot pou l voye timoun yo yon lòt kote. pou li menm pou l kapab alèz paske li pap ka kite timoun yo nan je Lala fòl voye timoun lòt kote enben Elio deside voye sèlman Peter men l fè konnen Jenny pa prale Jenny ap rete la Elio aprè tout sak fin fèt la men Elio renmen Jenny Elio se renmen l renmen Jenny aprè tout sak fin fèt yo Elio se renmen li menm li renmen Jenny. Ebyen Peter fè konnen si pou l voye l al pase vakans fòk li al avèk tout Jenny. Si Jenny pa prale li menm li pa prale. E si papa l santi ke l pa ka viv ansanm avèk yo la nan kay la se papa l ki pou ale paske se papa l ki fè bagay sal sa timoun. Bagay yo melanje la timoun. Peter fè konnen ke li pap fon pa toutotan Jenny pa ale. Ebyen Elio fè konnen ke. Mwen menm map achte tikè pou ou map baw kob pou ale si ke ou menm ou vle ale avèk Jenny wap achte tikè pou Jenny wap anfème kay pou Jenny wap bay Jenny manje wap bay Jenny bwè nòmalman Peter pa deside ale san Jenny e Elio pa vle pou Peter ale ansanm avèk Jenny. Ebyen ti pòch lot lage wid nan kò James Pou tèt fanm sa li voye James nan kò li voye Wid nan kò James ti moun. Travay la se kisal ye ti moun. Sispens lan se kisal ye kounya la. Nou pa bliye ke Alix se te bon zanmi Elio kel te ye. Alix te toujou di Elio konsa ke nenpòt moun ki ta pran madanm li nan menl. ki ta pran fanm sa l konnen l renmen anpil la, fanm sa l ap fou pou li an. Depi l ta konn moun sa ki pran fanm sa nan men l, li te fè konnen l ap bay moun sa de bal. Ebyen, jodi a li vin kay Elio, li fè Elio konnen ke, Sonje sa m te di w, ke nenpòt moun ki pran fanm sa nan men m ap ba l de bal. Ebyen timoun,

Eske nou ta renmen pou Piter avèk tout Jenny kite kay lan al viv yon lòt kote? Se sa ke m ta renmen nou reponn. Eske nou ta renmen pou Elio mouri? Eske nou ta renmen pou Jenny avèk tout Piter kite kay lan al viv yon lòt kote? Si Elio mouri, travay Jenny bezwen fè a m pa kwè l ap kapab fèt jan ke pou l ta fèt la. Paske fòk Elio la pou Jenny ta jije ansanm avèk li. E si Elio ta mouri, nou kapab di ke pwojè a sanse prèske fini. M ap tann kòmantè yo timoun pou nou di m kisa k ap fèt. Paske si Elio mouri, pwojè a sanse prèske fini. Pase Elio pa ka mouri konsa. Ebyen timoun map fè nou konnen ke trè byento ap gen yon entèvyou kap fèt sou chanèl youtube sa. Pou tout fanatik, tout atis. Ou menm ki son fanatik, wap gen aksè pou patisipe nan show a pou vin pale de atis paw la, de jan ke ou renmen atis paw la, de epi kilè ou te renmen atis ou a. Ebyen se pou tèt sa nou mete show sa sou pye. Nou met tèt nou ansanm, fè chanèl youtube sa reve avèk 10 ka abòne poun kapab demare avèk show a. Nimewo nou wè ki. Ekri a timoun, se nimewo lè chou a kòmanse a kap pibliye pou ou pou w kapab jwenn aksè pou patisipe nan chou a. Orevwa tout moun, babay, nou pa bliye abòne, pa bliye like, pa bliye kite yon kòmantè pou nou di jan ke n renmen sa kap fèt la. Babay tout moun.